Tiré. Collectif des éducateurs pour le renouveau de l'éducation en Haïti, Nou pwofite moman sa a pou nou pale de sitiyasyon edikasyon an Ayiti, kote ke nou wè pouvwa sa a, ki nan tèt li Mesye Jovenel Moïse, ki pa bay okin enpòtans a ledikasyon an Ayiti. E sitou l gen yon minis nan tèt li ki se minis Mesye Pierre Josué Agénor Cadet, ke nap mande ki kote l pase pou rive nan tèt ministè sa a. Si nap gade atik 32, 32.1, 32.2 nan manman lwa peyi nou ki se konstitisyon 1987, ki fè tout moun konnen ledikasyon fondamantal gratis. E non sèlman l gratis e li a la chaj de leta e pa le bè de kolektivite teritoryal. Nap raple pouvwa sa, An 2010, te gen yon gwo evenman ki te pase an Ayiti, tout moun te konnen l, le 12 janvye, yon tranbleman de tè. Lòske tranbleman sa a te pase, nou te gen chak direktè lekòl ki te resevwa anviwon 2500 dola ameriken alepòk yo l te, ki te 100 mil goud. 20 mil dola ayisyen nan men yon òganims entènasyonal ke ki tap ede ministè edikasyon ak leta ayisyen paske yo te konnen ke paran yo ta pral nan gwo difikilte pou yo te reponn a bezwen timoun yo nan lekòl yo e sa te ede direktè lekòl yo tou reponn a bezwen lekòl yo avèk pwofesè yo. Pou n raple ke an 2010 vin gen eleksyon nan peyi a, An 2011, Mesye Martelly vin rann ke pwojè sa a vin yon reyalite, lòske l te kreye yon pwogram ki rele PSUGO, se Pwogram Skolarizasyon Inivèsèl Gratwi Obligatwa, ke l pran 1 dola 50 nan men chak transfè e anviwon 5 santim sou chak apèl. Nou vin rann ke, lòske pwogram sa a vin monte, Ministè Edikasyon Nasyonal te rele chak direktè lekòl paske yo te jwenn yon dokiman nan ministè la pou ke yo te rele direktè lekòl yo. Men, lè direktè lekòl yo aksepte pwogram nan e ki te pase a 720 dola ayisyen ki te peye l an 3 tranch, premye tranch lan te 33 pousan, Dezyèm nan te 27 pousan e twazyèm tranch lan te 40 pousan. E lè pou pwogram sa te moute, nou te konsyan ke pwogram nan te gen anpil pwoblèm. Men se jis pou te ede plis timoun al lekòl. Te ede paran ki te nan difikilte pou te peye lekòl pitit yo. Sa vin rann ke menm lè n pa t touche a lè, gen difikilte pou n te jwenn kòb la, men kanmenm, apre tout mouvman ke n konn fè, nou jwenn kòb la. An 2016, lòske Mesye Martelly pa la, mesye e vin gen yon tranzisyon avèk Mesye Privert, Mesye Privert vin peye 100 pou 100. E jodi a, nou vin jwenn Mesye Jovenel Moïse ki vin eli prezidan peyi Dayiti, lòske Mesye Moïse prezidan, lè l vin prezidan, li gen yon minis nan tèt li, nan tèt ministè edikasyon nasyonal ki rele Pierre Josué Agénor Cadet. Jiska prèv di kontrè, Nou pa konnen kote mesye Agenor pase pou li vin nan tèt ministè la. Se ke nou konnen se l'homme qu'il faut toujou à la place qu'il faut. Depui mesye sa monte nan tèt ministè la e direktè dekòl yo ap konnen yon masuife. Li kraze edikasyon. Se premye fwa m wè yon minis nan nivo sa a. Olye pou l ranfòse, olye pou l ede ti plis timoun al lekòl, li prefere kraze sistèm nan pou plis timoun ka rive pa al lekòl pou yo al kenbe zam nan men yo. Konbra di m ke timoun yo pa ka al lekòl. Lè w gade nan katye popilè yo, lè w gade zòn Matisan, Bò lòt Green Ravine, depi an 2018-2019, n ap konfwonte yon sitiyasyon ki ekstrèmman grav. Ensekirite, lekòl ap piye, lekòl ap kraze, y ap piye kay, y ap boule kay, malgre tout kri ke nou fè nan radyo. Mesye Agénor met 2 koton nan zòrèy li. Nou vin gen yon mesye ankò, malgre tout sa rive, nou ekri Prezidan Jovenel Moïse yon lèt, an 2017. 2018. Prezidan an pa bay okenn repons. Lè n chita a Mesye Ajenò, Mesye Ajenò fè n konnen ke lekòl nou pa egziste paske nou pa gen anyen. Men, lè n gade dokiman sa a, an janvye 2017, an janvye 2017, kote ke yo te vin fè ankèt pou nou. Pa bliye ke an 2016, lè pou yo te peye 2015-2016, Mesye Joseph Frantz Nicolas ki te kowòdonatè pwogram Tugo, Li, ansanm avèk finans, fè delegasyon al nan chak lekòl gade pou wè èske lekòl sa a bèl e byen egziste avan menm ke pou yo te peye. An 2017, nou te gen dokiman sa a, chak direktè lekòl gen l nan men yo, ke yon ankèt ke yo fè pou nou pou 2016-2017. E sosi yo gade pou wè. W ap wè fim ki fè ankèt sa a pou msye JSS. Fim sa a se pou mesye Guichard Doré, yon konseye prezidan edikasyon nasyonal. Guichard Doré e mesye sa se li menm ki fè n konn plis ki fè nou plis mal mesye Guichard Doré mete mete mesye Nicolas Joseph Frantz kòm direktè FNE Fon Nasyonal de Ledikasyon ansanm ankò a dokiman sa mesye Agénor di pwogram nan kanpe men yon sikilè ke mesye Agénor di Men sikilè la, li fè konnen ke se, nou konnen byen, yon sikilè pa kab rantre yon arete prezidansyèl. Ke Mesye Dorson te met te kite lekòl ki dwe abilte pou te jwenn kontra anndan sikilè sa a. Men nou gen yon lòt dokiman ankò ki moutre ke yon direktè lè w an fwod, men ki sò ki rezève pou ou, ke yo rele w, yo ekri w pou di w ke ou pa fè pati de pwogram nan ankò. Men la a, men yon lòt dokiman ankò m pral montre ou. Dokiman sa a, se dokiman ki te montre ke men ki sa n bezwen pou n te genyen kontra, pou nou te siyen kontra a. Mesye Nesmy Maniga, lè l te minis, li te al chita avèk direktè DGI, pou chak direktè lekòl te jwenn patant pandan ke yo t ap prelve kòb la sou pewòl nou. Lè n fin touche, DGI ap pran kòb la. E ankò, le dènye dokiman, ke se dokiman sa a. W ap gade byen, Mesye Arilec Jean, le Directeur Départemental du Nord, te achemine 153 dosye direktè lekòl bay Mesye Joseph Frantz Nicolas lòske l te direktè e lòske l te kòdonatè PSUGO. Kot dokiman sa a pase? E Mesye Agénor Cadet, Chita pou le bon plezi ap di ke nou pa gen lekòl. Li pa janm fè anyen pou direktè dekòl. Si w ta rive nan Matisan, Bòlòs, Gran Ravin, al fè yon vizit w ap gade pou wè kantite lekòl, kantite ke direktè dekòl nan peripesi Tigno pa al lekòl. Lekòl yo. Lekòl Nasyonal Hermann Hérault ki se yon lekòl piblik ke mesye pa janm tenu kont de lekòl sa yo. Paske jodi a yo lage nou nan yon sitiyasyon. Jodi a yo mete nou, nou pa konn ki sen ankò pou ke nou rele. Mwen santi meza antanke kòdonatè sere. sere, nou twouve ke nou pa ka rete bouch be. Nou ap mande Prezidan Jovenel Moïse, ou ka petèt gen konseye, men ou ka petèt mal konseye e mal ransenye. Ke, paske lè kolon ap egziste, ou te pwomèt nou le 19 mas 2020, lòske te gen 2 ka de kowona Ou te pwomèt yon sibvansyon a tout lekòl, men jiska prèv di kontrè, Mesye Agenor Cadet pa bay sibvansyon. Li sèlman konte te bay sibvansyon ak Roger Anglade, ak lekòl Lekòl Korianis, ak Kanado. Men lekòl ki nan milye defavorize yo, lekòl ke direktè yo poko ka reponn a bezwen pwofesè yo, lekòl ke paran yo pa ka reponn a bezwen pitit yo, ke nou menm Nou poko janm jwenn sibvansyon sa a. Pandan ke mesye a mande nou pakèt bagay, gen anpil lekòl ki sanse piye, men nou te mande mesye a, poukisa l pa voye direktè de kòl yo al fè patant lan nan DGI, lè yo ap ba nou kòb la, yo ap prelve kòb la sou nou. E nan sans sa a, nou wè l pa fè anyen. E la kesyon ke nou ap poze tèt nou prezidan, n ap mande, èske a la fen, mesye Ajenò Kadè, mesye Ajenò Kadè bezwen timoun sa yo, pou timoun sa yo al pote zam, al tire pral deranje sosyete a e pral lage timoun sa yo nan yon rele delenkans jivenil. Se pou sela ke nou wè soti yon kalandriye eskolè pou le 6 septanm. Koman yo pral ouvri lekòl sa a? È pa gen yon, kondisyon pa reyini. Nou pa gen sa yo rele kondisyon sekirite, sekirite a, sekiritè la pa reponn. Nou pa gen kondisyon sanitè la pa reponn e kondisyon ekonomik la ankò kòman n pral reponn a bezwen pwofesè? Kòman paran pral reponn a bezwen timoun yo pandan se tan ke dola 50 la ap antre, pandan se tan ke santim yo ap pran sou apèl yo, pandan se tan ke yo ap fè bè yo, ajen Nòkadè ap fè tout sa gen pou l fè ansanm avèk mesye Joseph Frantz Foucault la ke non sitiyasyon difisil. Nou ap mande kòman lekòl pral ouvri nan Matisan? Nan Fontamara, nan Bèlè, nan Solino, nan Lasalin, e kòman lekòl tou pral ouvri nan Okap, paske AEPN nan Lenò pa kab reponn a bezwen direktè lekòl prive nan Nò yo. Nou gen odepa nan Latibonit, se menm kout baton ankò. Nou gen nan Tigwav, nou gen nan Lewogàn, e lse si nan tout departeman peyi a nou wè sa kap fèt. Nan sans sa a, nou di prezidan Jovenel Moïse, chodyè a pap moute sou non timoun, Pou l desann sou nou granmoun. Se pou sela, nou di, nou bezwen lòm kil fo, a la plas kil fo. Mesye Ajenò Kadè, li pa kab reponn bezwen direktè lekòl yo, bezwen edikasyon. Gade pou nou wè sa k ap pase nan Matisan, tout kote sa yo. Li pa ka reponn a bezwen kòman timoun yo pral nan egzamen ofisyèl. Nan sans sa a, nou mande prezidan an, nou mande prezidan Jovenel Moïse, vire je w, panche sou direktè lekòl ki gen prè de Katran. Mwen pral sou senkyèm ane poko janm touche yon santim. E pandan se tan ke dola senkyant la ap pran. Pandan se tan ke mesye Nicolas ki se direktè FNE l ap gagote kòb dola senkant lan. N ap mande direktè nan Nò yo, tout direktè nan Latibonit, Kafou, nan tout 10 depateman an, rejwenn ansanm. Ann fè yon koud a koud paske nou pa ka kite nèg yo kraze sistèm edikatif la nan men nou. Paske se li menm ki pou sove peyi a. Pa ka gen devlopman an yon peyi san edikasyon. Paske edikasyon an se motè devlopman peyi a. Yon peyi edikasyon ap mal mache, yon peyi edikasyon ap mache jan ap mache la a, se bay ou bay plis delenkans jivenil. Se banbòch. Ou konprann? Se le plezi. Se zam tout kote. Jodi a, nou di mesye Ajenò, plas ou pa la a. E n ap mande dyaspora yo, ki ap fè transfè yo pou ede nou fè fas a bezwen paske mesye yo pa bay direktè lekòl lajan an, yo pa reponn a edikasyon, jodi a timoun yo pa ka ba l lekòl, tout sa Agenor Calais di se manti, se manti, se manti, jodi a nou di Agenor plas ou pa la e nou ap tann lajan sibvansyon, pa ka gen lekòl si pa gen sibvansyon an, Pa ka gen lekòl si direktè lekòl yo pa touche lajan yo a. Nan sans sa, rejwenn avè nou, se remande ke yon bon edikasyon pou tout moun. Tout timoun dwe al lekòl, kesyon zam nan men tout timoun, antèn nan men tout moun ke sa pa sipoze fèt. Jodi a, nou di ke nou bezwen yon bòn edikasyon Nou bezwen yon bon lekòl pou tout moun kote ke nou tout dwe fè fas a bezwen nou e yo dwe fè fas a bezwen timoun yo paske timoun yo e dwe konn li, konn ekri. Kòm nou wè ke mesye yo bezwen kraze klas pa nou an, lekòl nan milye defavorize yo, Ajenò pa vle timoun yo konn li, konn ekri, yo ap di Ajenò Se byen konte, mal kalkile. Merci, paske jodi a nou te menm tout direktè pou nou fè yon feson ansanm pou nou sove sistèm nan paske nou pa dwe kite l peri bay Ajenò. Merci.